Epi odela de sa, nou aprann gen plizyè plizyè dwòn ke lapolis ta lage nan zòn Matisan. Nou pral detaye pou ou, epi antwòt, nou wè Pierre Esperance avèk tout Roudy Sanon ki pran lajan peyi an k ap gaspiye la medam mesye isi Kanada. Nou pral touche sa san konte gen plizyè lòt dosye trè trè zenpòtan. E n ap salye Pradel pi Salomon mesye bonswa bonswa.
Wi bonsoir Jimmy bonsoir Salomon bonsoir ansanm avèk tout ekip moun afè bon TV ansanm avèk plizyè medya ki releye nou enfòmasyon yo jodia ki se dimanch 31 out 2026 ebyen li te 6 zè ebyen maten an kote ke lapolis te arive dejwe on tantativ de kidnapin o nivo de Dèlma 33. Ebyen nap di w ke genyen pou pi piti 23 dwon ki tonbe jodi a anba lavil la poko genyen ebyen bilan. Ebyen lòt enfòmasyon gen 2 prezime ki se manb gang 400 mawozo ki arete nan fwontyè dominikèn e yo remèt yo ansanm avèk otorite ayisyèn yo. Vwala enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de laktwalite yon lòt fwa ankò. Bonswa Salomon. Bonswa Julie, bonswa Pradel, nap salye tout entènot, moun ak bon TV, nap salye tout ayisyen kap koute nou atravè mond lan, nou trè kontan pou nou te lakay ou jodi dimanch 31 dawout 2025 an, bonswa Pradel. Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi ki yo menm yo branche moun afè bon TV, gen plizyè medya ki releye nou. Eben nou prale direkteman o nivo de kapital ayisyèn nan, eben nap di w depi maten jounen dimanch 31 out 2025 la li te fè 6 zè e genyen lapolis ki arive dejwe on tantativ de kidnapin o nivo de Dèlma 33 an efè 3 endividi ame ki tap tante elve dwe te anlve yon sitwayen ki li menm ki tap rann ni ki tap rantre lakay li ebyen aprè sòti l nan yon club de spò ebyen malfra yo ki yo menm yo te kontrent pou l te monte abò ebyen de pwòp vwati li ebyen yon entèvansyon rapid fòs de lòd yo ki pèmèt avèk sitwayen sa pou l sòti sen e sof paralèlman ebyen bandi yo ki touche pa bal okou de afwontman avèk ajan de lòt yo ebyen yo te arive e sove. Ebyen apdi ke lapolis ki konfiske on pistolè de mak Ruger e de nimewo ebyen e ki arive ebyen seri a ki falsifye ebyen apdi ke se e travay sa ke lapolis li menm li arive fè ebyen jodi a. Nan menm kad dosye sa ki sanse ap domine aktyalite a ebyen ann kite dosye Se kidnapin an nou wè ki kòmanse, genyen pou pi piti 23 dwòn ki tonbe e jodi a anba lavil la, ebyen poko gen yon bilan, ebyen jodi a yo te pran yo pa dèyè, ebyen se lèl tonbe devan ebyen pikòp lan, ebyen li arive pran lari al bwote mò, men te genyen yon anbilans ki te gentan ap file pou al chache yo, ebyen nap di ke tax. Force a li frape fò jounen dimanch maten an ebyen plis pase yon dizèn de drone ki te eksploze nan zòn Vilaj de Dye e fyèf gang 5 segond ebyen selon rivren yo ebyen e de flagrasyon sa ki pwovoke anpil bwi ebyen kote ke l te kreye yon klima de fòt tansyon o nivo de zòn nan. Eben pou lenstan li difisil pou n kapab drese yon bilan menm pasyèl, eben n ap di ke atak sa ki survient anviwon 24 è apre mesaj ki te lanse pa Polis Nasyonal Dayiti a ki te mete an gad popilasyon kont tou retou dan 2 teritwa okipe pa kowalisyon Viv Ansanm yo, e Salomon.
Bon, e pandan nou kap pale gen kesyon kidnapin nan avan tou ki vle refè sifas e nan zòn metwopolitèn nan sitou Dèlma, Dèlma 33, 31 e nap mande avèk e otorite e polisyè yo pou yo fè plis e vijilant ranfòse Dèlma 33, 31 e zòn 41 yo paske bandi e bandi yo bon mwen paka di ki bandi paske nou konnen kidnapin nan gen plizyè tip de bandi kap fè kidnapin nan poun evite kidnapè yo alèz nan dèlma 33 dèlma 31 paske l pa posib de tanzantan yap anlve moun nan map mande lapolis fon jan fon jan nòmalman pou kapab kwape fenomèn kidnapin nan Li menm an k ap fèt nan 33, 31, 41, li pa posib paske se pa premye fwa, se prèske 3, 4 semèn ki genyen la depi moun ap rele anmwe, mwen m panse ke si w wè otorite yo pa vle fè sa se paske yo gen enterè nan kidnapin nan paske yon kote kidnapin ap fèt ou dwe gen pwen fich la, dwe gen blende la, ou dwe ranfòse sekirite moun onivo de Dèlma 33,

Yon chèf gang ki mouri oubyen ki blese nap tann, eske tou gen moun ki viktim nan, tou gen moun ki viktim nap pale de bandi yo, eske zòn sa tou ap rete 23 dwòn nan, ebyen lapolis ap kapab al mennen operasyon avèk fasilite. Sim lage dwòn nan se yon fason m te kapab di ebyen avanm fè mennen operasyon mwen lage dwòn e menm jan lapolis ki bezwen kraze yon pòt ebyen li voye yon yon dinamit oubyen yon grenad, li kraze vant la apre pou li mennen operasyon. Mwen kote kwè si Lavozange vin kwa dwèt jodia la, enben ap gon fasilite pandan semèn nan pou yo mennen operasyon paske zòn ki tap ba yo pwoblèm nan, enben swa yo eleve pyèj yo, yo kraze yo, barikad yo, yo kraze yo, men ap gen fasilite. Men si Lavozange vin 3 dwòn, 30 dwòn, 40 dwòn, Epi nou pa janm vle mennen yon operasyon, anpil moun ap konprann, men la ankò lapolis oubyen distraksyon sa se bagay blòf kap regle pwadi. Paske map gade yè, avan yè map gade e Michaël Henry pi jèn, Michaël Henry jèn avèk bouch li, li di se li menm ki fè moun Delmas 30 avèk Solino yo, se lapolis avèk Kenya ki fè yo tounen. Menm lapolis ki di se yo menm ki fè moun yo tounen, Apre anbasad amerikèn fin pale, nou wè menm lapolis la ki demanti tèt yo ankò kap di moun yo pa pran nan pyèj bandi yo pandan ke lapolis di se yo menm ki te fè moun Dèlma 30 avèk Solino tounen men menm lapolis la nan yon nòt li pral mete li pral di moun yo piga yo tounen lakay yo pa pran nan pyèj bandi paske la ankò m pa konprann men pou bay map konprann e Jimmy Pradel pandan nap pale de sa nèg otorite yo yo pa gen pouvwa la. E pandan ke bandi ap pale pouvwa, li menm li gen otorite. Egzanp. Pa egzanp, m sonje lapolis avèk brigadye te rive Delma 30, yo mande moun yo tounen lakay yo. Moun yo di m, chè depi se lapolis ki di m tounen lakay m, m p ap tounen, paske e polisye yo, e anpil fwa, lapolis toujou ap ap bay manti. M ap gade bandi yo an li di m yo tounen lakay yo, ou wè moun yo pi fasilite ou wè yo retounen. M sonje yon lè Vare, Vare bloke, enben lapolis di fò kontwòl Vare, chofè mèt desann. Pa gen okenn chofè ki desann. Kou bandi di chofè Uber desann, wè tout chofè desann, y al dèyè gaz anba. La nou gen yon pwoblèm. Nou gen yon pwoblèm, men otorite anndan peyi a, lè yo pale a popilasyon, popilasyon pa tande yo. Sa a fò l rezoud rapid rapid Jimmy, e paske nou pa gen otorite anndan peyi a, lè w pale, ou wè popilasyon, w ap pale pou li a oubyen w ap desèvi a, li pa okipe w. Men nèg k ap fè popilasyon di tò, k ap fè popilasyon mal, kap fè popilasyon abi mechanste men lèl pale ou wè popilasyon an li di mwen depi se gang nap pale m pi fasil tandel ke otorite yo sa vle di ou konprann wi men lapè wi lapè di men sa vle di otorite a di men sel pou jere sa paske ou gen pouvwa monopòl Jonas pa nan menw. Paske lè w di ou di ou pran otorite ou ka parèt la nan zòn bandi a ou parèt la ou kreye ou itilize vyolans nòmalman ou fè pou fè bandi a kouri jodi a popilasyon pa dwe ap swiv bandi yo popilasyon pa dwe ap swiv sa bandi a ap di men popilasyon ta dwe ap swiv sa otorite paw ap di men jodi a Nou wè otorite pa gen pouvwa nan men yo di. Ki otorite? Bon nèg sa yo se menm vòlè a, se menm gang a sa pa ki gang nan cpt yo se menm bagay la. Popilasyon an viktim d'une manière ou d'une autre, se menm yo menm nan. Otorite nap konprann peyi a ap bway sen ap rete. Bravo SJ Gayèt pou rapò sa, kan menm ou moutre ke atè ou gon travay ou vle fè andan peyi a Kwade.
Wi e panse ke se sa e kote ke jan ke ebyen nou eseye e di li e nou panse ke Dènyèman m t ap gade pou m wè, andire ke m wè komisè sa a, li gen yon nòt li te fè soti sou paj li kote ke l di swa yo voye l konsil, si yo fin revoke l, yo voye l ale nan konsila swa Etazini, se sa ke m te wè, m ap chache l kanmenm pou m kapab plizoumwen konfime l pou nou wè ke se yon djòb ke yo te bay misye fè, l fin fè djòb la. Ebyen yo voye misye nan yon konsila. Lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a e Salomon ebyen ann ale nan zafè dwonn nan ebyen n konnen ke genyen plizyè dwonn yo arive ebyen lage la ebyen maten an dimanch 30 dawout 2025 e o nivo de gran ravin ebyen 8 dwonn lage maten dimanch 31 out nan gran ravin ebyen selon enfòmasyon ki sanse ap pale la men an atandan nap ret tann otorite yo pou yo menm yo kapab bay plis detay ebyen sou dwonn nan nap di ke se task force ki frape fò ebyen maten an gen plis pase on dizèn dwonn ki eksploze nan zòn vilaj de dye ki se fyèf gang 5 segond selon. Eriven yo ebyen deflagrasyon e ki pwovoke anpil bri ebyen kote ke gen anpil moun ki arive te tande li ebyen pou kounya li difisil pou kapab drese on bilan menm pa